Pou ou menm Ayisyen frè m sè m ki deja aplike nan pwogram Biden nan, enben efektivman sa k fè nou wè ke pwogram nan vin pi konplike, sa vle di ke kelke pa wè yo pran plis tan pou yo apwouve nou, kontrèman avèk premye vag lan, enben jisteman se swit avèk yon seri de polisye ki te andedan Fantom 509 e ke anbasad amerikèn te gen lis lan, li te sòti yon rapò sou yo, li te kalifye yo kòm de teworis, enben anpil nan yo aplike nan pwogram Biden nan, e deja gen plizyè nan yo ki apwouve. Pami yo, se sa ki fè skandal yè lan, le ka de Yanick Joseph. Yanick Joseph, son jèn fi, moun Jeremi, yon machann fritay, e ki te nan lapolis nasyonal Dayiti, ki gen 2 pitit, Yanick Joseph te tiye yon moun. Alò nan peyi Dayiti gon jan ke yo pran ou, depi ou ka ale zam ou, avèk otan de fasilite pou fizyon moun, e mwen mèt kwè m si w vle, tout moun nan zòn bò lakay ou, yo gen sans pou yo pè w si yo pa boule w. Èske w konprann? Kòm se polisye ki fize moun nan, yo wè lè w fin fè l, ou gen kran, ou rete, ou pa santi ke ou gen pwoblèm, enben de fèt yo pran ou kòm yon kriminèl, e kòm si m ta di w, ou vin gen grad. Enben jisteman, Yanick Joseph, li gen yon gwoup de moun ki vin fè apèl ansanm avè l pou ke yo monte yon mouvman nan lapolis la, ki rele SPNH, Sendika Polis Nasyonal Dayiti. Enben jisteman, e sendika sa a, Se pa t yon sendika nòmal ki pou vin defann meyè kondisyon de travay yon polisye, meyè kondisyon de vi pou yon polisye ki nan lapolis lan. Objektif lan se te egzakteman yon batay politik. Men yo mete kesyon bagay polisye k ap mal touche, Polisye pa ka jwenn lajan sou ti kat, tout kalite pwoblèm. Men jisteman, tout moun ta pral wè vrè vizaj yo kèlke semèn apre, paske yo pa t kapab rete nan klozèt la ankò. Enben de fèt, m pral esplike nou anpil bagay la a, Yanick Joseph fèk kare nan pwoblèm, e m ap di nou sa onètman. Lis polisye fantom 509 ke anbasad amerikèn gen nan men l lan, ke l te kalifye kòm de teworis lan, lis sa pral piblik yon fason pou ke moun sa yo konnen ke pwogram Biden nan pa gen posiblite ditou pou yo kapab rantre ladan l ankò. Anpil moun ap fon fason sa kap chanje non, sa kap chanje idantite, sa kap chanje tout kalite bagay pou ki lòt pyès, men jisteman, m sur ke la dcpj gen kontwòl tout move grenn yo. E anbasad amerikèn otomatikman dcpj gen kontwòl li? Ou tou andedan anbasad amerikèn. Yanick Joseph pa gen espwa pou ou ditou. Ou apwouve nan pwogram nan, men ou pap ka jwenn otorizasyon pou vwayaje. M vreman dezole pou ou, men se nòmal pou ke ou pa jwenn li. Paske apre sa ke ou fin fè peyi sa, ou gen yon enstitisyon ki rele Lapolis Nasyonal Dayiti, ke ou antre ladan l, ou sèmante pou te pwoteje e sèvi. Nou vin rive nan nivo, nou wè se lajan ki enterese nou. N a chwazi travay avèk de ravèt kriminèl asasen, de siryen, libanè, palestinyen, de politisyen san kè pou n fon dyòb politik pou nou destabilize yon peyi jis paske nou bezwen jete yon prezidan. Enben de fèt ou te fè dyòb sal la pou Dimitri Vob, pou Reginald Boulos, pou lopozisyon politik la. Men jodi a, men bo w pran nan moulen, enben de fèt. Ou nan yon san baton. Yanick Joseph kale kò ou pran plezi w woule kò w jan w vle. Men sou sòl peyi Dayiti w ap ka woule kò w. Ou pap janm ka fè sa ankò. Paske depi Lèzetazini Damerik kalifye w kòm teworis, ou pa ta janm pile sòl yon lòt peyi serye. Sa ka rive ou te glise pa anba, anba fil ou te travèse fwontyè w lan, ou te tonbe an Repiblik Dominikèn. Men jounen jodi a, ou pa bezwen panse ke ou pral gen chans pou rantre Etazini. Apre tout sa nou fin fè mesye dam, men swa nou serye. E kòmsi m ta di w pa panse mond lan gen de moun k ap gade nou? Kominote entènasyonal la ap gade nou, yo gen zye sou nou. Lè n ap fè makak la nan peyi Dayiti, gen de moun k ap gade nou. E sa k fè ke nou dwe peye pou li. E sa li p ap rete konsa. Anpil pawòl nou pral pale la, Fantom 509 gen ti pwoblèm, Yanick Joseph pa ka dòmi, ou konprann sa m vle di w lan, se konprès sou tèt. Anpil lòt polisye ankò ki te nan zak malonèt, y ap priye, y ap priye Bondye pou non yo pa t nan lis sa. Men kèlkepà, Pandan nap pale la, ansyen DG pnh la, ki se DG Léon Charles, enben jisteman Léon Charles te fon travay tèt chaje, ou konprann paske map di nou sa onètman, DG Léon Charles te gen kontwòl tout polisye ki fè pati de, alò, ki fè pati de fantom seksyon 9 sa. Men sa ke m panse Léon Charles genlè pa t gen kontwòl, se fantom 509 la ki te nan wo eta majò polis la. M sur ke se lè misye fin kite lapolis la l konnen l. Ou di mwens, li te konnen l wè l tèlman danje, li pa t chwazi pou l t atake l. Ansyen DG Léon Charles te gen tout lis la, e de fèt dcpj te gen lis la, yo te mete avi de chè dèyè tout moun, lis la te rantre anbasad amerikèn. E de fèt chak grenn polisye. ki te patisipe nan touye lòt polisye k ap sèvi yo e pwoteje, ou menm ki te nan Fantom 509 kòm polisye, ki t ap fè mouvman teworis nan lari an, ki te tiye polisye swat la, ki te tiye yon polisye udmo sou Dèlma a, jodi a nou tout ap peye. Fanmi polisye sa yo m konnen anpil nan yo gen dwa pa kriminèl pase nou pou y al pran nou fizikman pou yo ba nou yon repons pwopòsyonèl avèk kalite krim ke nou te komèt la. Kòm Ayiti se yon peyi, yon peyi moun tolere moun. Men de fèt, lanati ap jije nou. E nou kòmanse peye pou li. Yè Yannick Joseph woule devan kòtèj Ariel Henry. Woule atè a. Polisye pran yon fitmènòt nan bra w. W ap rele anba menòt. Wè se menm polis yo k arete w. ou komanse peye. Sa se la lwa di karma. E de fèt, w ap kontinye peye l paske nou pa dwe gen tan mouri. Nou menm kòm polisye ki te itilize, ki te kite yo itilize nou pou n fè zak malonèt pou Dimitri Vorbe, pou Boulos, pou n ka destabilize peyi jis paske yo te bezwen voye Jovenel Moïse ale oubyen touye li. E de fèt yo touye l. Jodi a nou menm chak grenn ti polisye sa yo ki te pran ti kòb sa a pou fè djòb sal sa a, nou dwe rete pou pèp la ap konstate kijan ke n ap fini nan peyi a. Lè nou bezwen kite peyi an, apre nou fin destabilize yon peyi, touye moun, bay zam toupatou, epi nou bezwen kite, sou ki baz? Li pa posib. Li t ap twò fasil. Li t ap twò fasil. Ok? Li t ap twò fasil. Nan yon lòt kote, dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Pèp Ayisyen, gen anpil jounalis ki te gen 2 emisyon. Tèt chaje, emisyon gason pa kanpe, emisyon gason mache pran l sou Jovenel Moïse, emisyon ki t ap devore Jovenel pouvwa Jovenel Moïse la. Enben jodi a, mwen wè jounalis sa yo efektivman ap repete yon seri bagay ke m sezi. E se sa yo rele la lwa di karma. Jistis Bondye se kabrèt bèf. Li ka pa rapid, men m garanti nou l ap rive a bon pò, l ap rive a destinasyon. Si jodi a, nou kapab ap tande nan mikwo jounalis sa yo, bouch jounalis sa yo ap repete nan mikwo yo, e ke Jovenel Moïse, pa t janm te gon moun nan pouvwa Jovenel Moïse la ki te janm menase yo, pa rapò avèk pouvwa sa ki la a. Depi moun pale sèlman nan peyi Dayiti, yo voye somasyon pou ou, yo voye bandi vin atake ou. M ap tande de jounalis k ap pale, m konnen ki te amè, ki te asid kont Jovenel Moïse. Jodi a yo di w, pouvwa Jovenel Moïse la te pi bon. Sa se Bondye nan syèl la k ap aji. M pral fè nou tande toutalè deklarasyon jounalis sa a, n a va di m kiyès paske m sur ke anpil moun konnen li. Anpil moun konnen l. M ap salye minis lan. Trè byen. Jisteman, anpil pawòl pral pale nan kad emisyon sa a. Dosye ULCC, ULCC ap fè de gwo kichòy la a. Se de bagay tèt chaje. ULCC frape trè fò. Men gen de moun ki di, si se te pou direktè Hans, ULCC pa tap fè travay li. Ok. ULCC pa tap fè travay li. Se paske la kominote entènasyonal egzije pou ke ULCC, enben jisteman trake depi se vagabon, kriminèl, asasen ki dilapide kès le, bwa lajan leta, ki fè detounman fon piblik lan, èske w konprann sa met Djolin, ki vòlò kòb peyi an jeneral, kap bwote pa bout sak, al sere dan de bank aletranje. Enben jodi an la a, swit avèk sanksyon ke peyi ke peyi Kanada, Lèzetazini Amerik, Lafrans mete sou do nèg sa yo, si ki se de politisyen, de zòm dafè, enben jisteman nèg sa yo vin gen ULCC ki sur le tèren k ap trake yo. E bagay la li pi di toujou. Imajine w, 7 senatè la repu de de de de de la Repiblik, 7 ansyen senatè, senatè Youri Latortue, Joseph Lambert, Rony Celestin, Hervé Fourcand, Dieudonne e e Luma, e. e nou kapab di gen yon lòt senatè non ankò wi kòman misye rele ankò misye te tonbe kòman se misye te fè strok nan palman wi Nahon Marcellus ok epi e Salomon senatè Salomon nèg nan sid ok nan sid la gen 2 epi genyen genyen nan nip wi nan nip gen 2 tou nan nip gen 3 o o Gelin Gelin Wilon Joseph e Rony Celestin se yon pakèt senatè se yon pakèt senatè la wi jodi a ULCC deklare trè. trè trè fò e piblik, li di klèman e ke tout ansyen senatè sa yo, yo pèdi sa nou kapab rele dwa sivil e politik yo. Sa vle di ke yo pa gen dwa de vòt yo nan peyi a ankò. Yo pa gen dwa pou yo menm vote, vwa pou yo ta kandida nan eleksyon k ap fèt nan peyi a. Sa vle di ke politikman palan, sa yo detwi. Dechè sosyal sa yo detwi. Sa yo pou sa e pran yo pou mete yo nan poubèl al jete yo nan twou tiye. Sa yo pa ka itil sosyete anyen e de fèt nou rejte yo. E m di bravo avèk ULCC men sof ke sa ki enpòtan. Mwen bezwen pou ULCC reyaktive rapò ke l te sòti sou Reginald Boulos la pou nou. Li ekstrèmeman enpòtan. Boulos ti vòlò, ti sansal, ti sangwen, ti pòv ki sot nan peyi w do tounin pi atè, ou vin nan peyi an la, ou itilize la vyolans, èske w konn sa m vle di w la, pou vòlò lajan leta, pou fè tout moun pè, epi se ou k milyonè nan peyi a. Jodi a, li enpòtan pou ke pèp ayisyen an ta va jwenn pitit ou, pou yo ta fè jistis popilè sou pitit ou yo. Li trè enpòtan, paske pitit ou yo ap pi kriminèl pase w, paske se lajan san pèp la ki grandi yo. Defèt y ap pi mechan pase w. Y ap pi pa renmen Ayisyen pase w. Men sitou, si tout fwa Boulos ta pèdi je kwazandye li, li ta pran avyon li ta ateri nan ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture an, epi ou ta va jwenn 100 jèn gason ki brav, manchèt alamen, jisteman yo ta va tonbe sou Boulos, ebyen, yo ta bay yon rezilta paske peyi a bezwen bagay. Nou bezwen trase yon egzanp, nou bezwen bagay ki pou fèt paske twòp kalite, twòp krim fèt nan peyi sa a. Nèg yo alimante krim tribò pa bò. Reginald Boulos kanpe nan mikwo yon, e kòman rele, nan mikwo jounalis sa a, nou rele Yvener Michel Laboulos fè deklarasyon sa a e sa nou kenbe l fòk peyi a tande l retande l retande l ankò tande sa. Laboulos doktè antreteni de relasyon avèk de moun anndan site solèy de moun nan katye popilè yo ki ame ou finanse yo pou yo fonksyone eske se vre. Banm reponn ou trè klè sou sa wi m travay nan site solèy e site solèy se kote m te fè 14 zan e m gen relasyon avèk ti ougan m gen relasyon avèk ti Gabriel m gen relasyon avèk Isca

Lolo ranplas leta se la reyalite ti kwa ranplas leta chinwa ranplas leta.
Men chèf de gang nimewo 1 peyi dayiti a yo rele Reginald Boulos se li menm ki tap di yo egzakteman chèf de gang ki ranplase leta nan la repiblik e se sak fè ke li menm li di yo li finanse yo e se si li dil piblik fòk peyi a konnen chak grenn bal kap tonbe nan po tèt ou nan lakou peyi dayiti fòk ou konnen Reginald Boulos jwe wòl pal lan a plis ke 80 pousan ladanl fòk nou konnen sa. Chak grenn manman ki gen pitit ou ke yap asasine nan lari fòk ou konnen Reginald Boulos enplike a 80 pousan nan asasina l. Jèn gason jèn fanm ke yap ke yap lapide nan Solino, nan Dèlma 24, nan Dèlma 6, nan nan nan nan nan nan nan nan m kapab di Kriswa, Nazon, jodi a fòk ou konnen ke se ti Gabriel de je pèp jisteman ke Reginald Boulos finanse kap kap kap vide bal nan Solino. Sa vle di ke moun ke yap boule kay yo, Yap boule yo tou vivan. Ayisyen Frenson kap kou kite kay yo nan Solino, nan Kriswa, nan Nazon, fòk nou konnen evidamman e ke Reginald Boulos jwe wòl pal la a 90 pousan nan sa a. Paske li menm, se a travè la vyolans sa nou kapab rele lenstabilite politik lan. Lè peyi an pa stab lan, lè peyi an kòmsi ma di w an boulvès konsa, tèt anba konsa, enben se la nèg sa yo jenere tout kalite lajan. E sak fè ke jodi map di nou grenn bagay. Nasyonzini sòti yon rapò la a kote ke yo endekse Lèzetazini Damerik kòm peyi jisteman ke anpil vagabon kriminèl asasen ap achte zam pou vin vann nan peyi Dayiti. Nasyonzini di klèman gen de zam ke yon seri de moun ap achte nan yon seri de trafikan, yon seri de trafikan ke n konnen, de zòm dafè, de zòm politik jisteman ap achte zam sa yo a 4 ou 500 dola ameriken Ozetazini Damerik. Mwen mwen fon ti kalkil, yon ti kalkil ki trè senp pou nou. Mwen di nou ke yon nèg ki achte yon zam a 500 dola ameriken o Zetazini damerik. Lò nèg sa rive nan peyi dayiti, revolvè sa koute l, alò li vann ni pou 10.000 dola ameriken. Sa se selon rapò Nasyon Zini an, imajine w wi, Nasyon Zini sòti yon rapò. E pa nenpòt yon bagay. Nasyon Zini sòti yon rapò, yo epegle Lèzetazini damerik kòm peyi jisteman. ke anpil vagabon ap achte zam pou rantre nan peyi Dayiti. E yo bay pa ki koulwa zam yo rantre dandan peyi a. Nasyon Zini dekòtike. M fè kalkil sa m di, si yon nèg achte 200 zam a 500 dola ameriken, nèg sa depanse 100 mil dola ameriken, 100 mil dola ameriken pou ke li achte 200 zam nan. Lè l rive nan peyi Dayiti, li vann chak grenn zam a 10 mil dola ameriken.

Di mwen, 1, 2, 3, 4, eske nèg yo gen enterè al nan kesyon bagay trafik dwòg ankò? Paske depi w nan dwòg, ou gen yon epe damoklès ki plane sou tèt ou, kèlke pa ou gen dwa ap dòmi lakay ou avèk, ap fè lanmou avèk madanm ou, epi se gade w gade w wè, se diiye k ap monte kalson sou ou. Èske w konprann? Se diiye k ap pase sèvyèt sou ou. Se FBI kap pase sèvèt sèvèt sou bare sa yo. Sadi ke jodi an, nèg yo wè ke Lèzetazini Amerik pa vin arete nèg pou trafik zam nan peyi Dayiti, enben de fèt yo wè lajan fèt fasil nan zam nan tou, menm jan l konn fèt nan dwòg lan, enben nan rantre nan dwòg, li fè tranzisyon an, li travèse nan zam otomatikman nan zam, li tou nan kidnaping. Nou gon peyi ki konplètman ap disparèt, men nou gen de moun ki ka pale e ki pa pè mouri. Paske nou mouri deja, tou nèg kraze m se respire nap respire. Lè m wè Ayisyen ap viv nan Pòtoprens lan, m wè w mouri deja. Ou s on kadav gate, kòmsi m ta di w ki gen yon ti souf sou li. Pase nenpòt vagabon vle l touye w. Ou pa gen anyen ke w ka fè, ou pa gen rekou. Ou pa gen yon moun k ap di anyen pou ou. Ou gen de nèg k ap touche taks ou, ke w mete nan liks, ki ta la pou ba w sekirite. Yo menm y ap alimante sa, paske objektif yo, yo bezwen yon entèvansyon militè. Sa pa ki ekstrèmeman difisil. Men kòm anpil nan nou pè, paske tout Ayisyen pè mouri, tout Ayisyen anvi sove po yo, e kòm si m ta di w, tout moun, tout moun bezwen al nan paradi, epi yo tout pè mouri. Kòm yo di, gen anpil moun k ap di, k ap bay manti nan kesyon bagay Labib yo an, yo fè konprann ke gen paradi tèlè. Paradi an pa lòt kote, se sou tè a ke l ye. Sa vle di, jodi an la, ou a sou batay antanke Ayisyen. Ou fon fason. Pa egzanp, yon jèn gason debake nan peyi a la, li pran Tante Demichèl, m garanti w misye pral nan paradi tou dwat. E nèg sa pral viv byen nan lavi l. Si nèg sa tap viv, tap viv 100, 50 an, Bondye ap met 50 sou l ankò, l ap viv 100 lane. Paske ou fon gwo travay pou peyi a. E m ap di nou sa onètman, Ayiti bezwen yon kout men, yon kout men reyèl nan men pitit li. E se nou menm ki pou sonje kote n sòti. Paske si n te si n te konnen orijin nou kòm pèp, kote n sòti, si n te refè listwa, si n te sonje listwa nou, kote n sòti, ki sakrifis ki te fèt, kòmsi m ta di w ki pou ki pou te ba nou bout tè sa a. M garanti nou, se yon bon maten n t ap leve, n t ap sekwe kò nou. Epi nou t ap debarase peyi an de tout move zangi sa yo. Yo konn sa tou, se sa k fè yo, ou wè yo mete yon vyolans an pèmanans. Yo gen yon strateji militè. Yo sentire tout depatman lwès la nan men ou. Epi, lè yo fin sentire l, ou anndan, yo boukle ou, ou pa ka pete kouri. Epi kounye a, yo kòmanse fè gang yo mache nan zòn bò lakay ou. Imajine w. Nèg yo òganize yo la a, avèk Kempès ki sou evade de prizon, nèg yo òganize yo, yo founi l avèk minisyon. Reginald Boulos, epi Rosemila Peti Frè, ekip nèg lopozisyon yo, bay Kempès anpil mwayen, epi Kempès monte gang nan. epi Reginald Boulos fè ti Gabriel voye solda bay Kempès sou Bèlè ok solda manke yo mande Katse Mawozo ranfò Katse Mawozo voye solda sou Bèlè yo mande ti Lapli Bougòy e Kilik nan Gran Ravin ok epi Izo Sek Segond Manno yo voye ranfò nan sou Bèlè Bèlè vin gon lame tèt chaje ok jodi an la nèg ki gen endistri kidnaping nan li bezwen avanse avèk biznis lan. Li santi ke kèlke pa Dèlma gen de moun ki gen 10 mil, 15 mil, 30 mil dola meriken toujou. E anplis tou gen anpil gwo moun ki pa ap travèse Dèlma. Etan nèg yo bezwen pou yo kreye yon vre koulwa, yon vre chemen pou ke al kidnape moun Dèlma pou yo rantre nan zòn pa yo, nan fyèf yo.